Fanatik foutbòl, fanatik Livre Channel, fanatik bèl boul, kòman nou ye? Se toujou yon plezi pou mwen pou m la avèk nou pou m kapab pote. Enfòmasyon pou nou, ebyen nan sa ki gen a wè ak foutbòl feminen, nou konnen sa k ap fè aktyalite nan moman se koup di mond feminin senyò 2023, nevyèm edisyon, nou konnen konpetisyon sa fèt 8 fwa deja, ebyen se nevyèm edisyon, ebyen jodi a m pote 32 ekip ki pwal patisipe nan konpetisyon sa pou nou, e fò m di nou oparavan la fifa te konn fè. Koup du mond sila avèk 24 ekip, men pou nevyèm edisyon an la fifa e fè koup du mond sila avèk 32 ekip, ebyen 32 ekip ki pral patisipe nan koup du mond sa a, ebyen nan group A nou konnen nou genyen Nouvèl Zeland, Nòvèj, Filipin, la Swis, nan group B a genyen Ostrali, Irland, Nijerya, Kanada, Nan gwoup C a genyen Espay, Kostarika, Zanbi, Japon. Nan gwoup D a genyen Angletè, Ayiti, Dànmak, Lachin. Nan gwoup E a genyen Etazini, Vyetnam, Peyiba, Pòtigal. Nan gwoup F la genyen Lafrans, Jamayik, Brezil, Panama. Nan gwoup G a genyen Suèd, Afrik di Sid, Itali, Ajantin. Epi nan gwoup H la genyen Almay, Mawòk, Kolonbi, Kore di Sid. Ebyen se 32 ekip sila yo ki pwal jwe nevyèm edisyon koup du mond feminin senyò 2023 yo nou konnen kap fèt soti 20 Jiyè pou rive 20 Out nan peyi Ostrali ak Nouvèl Zeland. Ebyen, m ap fè yon rapèl pou nou, e ekip ki pran konpetisyon sa plis fwa, li pa lòt ke Etazini. Etazini fè 5 final. E Etazini fè final an 1991, an 1999.

Lè sa a, koup du mond lan te fèt nan peyi Etazini. Ebyen, aprè tan reglemantè yo te fini 0 a 0, Etazini ta pral pase ekip Lachin nan 5 gòl a 4 nan tir o bi. Epi an 2011, Etazini te pèdi final sila a e fas a ekip Japon an. Apre tan reglemantè yo te fini 2 a 2, ebyen Etazini ta pral pèdi 3 gòl a 1 nan tir au but, lè sa koup du mond lan te fèt nan peyi Almay. Epi an 2015, Etazini ta pral chanpyon sou ekip Japon an, kote li ta pral pase ekip Japon an 5 gòl a 2. Ebyen lè sa, koup du mond sila ta pral fèt nan peyi Kanada, epi Etazini ta pral chanpyon an 2019 fas a ekip Peyiba, apre l te fin pase Peyiba 2 gòl a 0, lè sa koup du mond lan te fèt nan peyi Lafrans. Sa vle di Etazini pran nan 2 ane afile, 2015, 2019, e se Etazini ki te pran li. Dezyèm peyi ki pran konpetisyon sa a se Almay. Almay fè 3 final. Ebyen li pran 2, li pèdi yonn. Almay te fè final an 1995. Lè sa Almay te pèdi devan La Nòvèj 2 gòl a 0. Lè sa koup di mond lan te fèt nan peyi La Suèd. Epi Almay ta pral fè final an 2003. Lè sa Almay te pran koup di mond sila a. E aprè l te fin bat ekip La Suèd la 2 gòl a 1. E lè sa a, koup di mond lan te fèt nan peyi Etazini. Epi an 2007, Almay ta pral chanpyon yon lòt fwa ankò fas a ekip Brezil la, apre l te fin bat Brezil 2 gòl a zewo. E lè sa a, koup di mond lan te fèt nan peyi Lachin. Epi twazyèm peyi ki gen konpetisyon sa a deja, se La Nòvèj. La Nòvèj li menm li fè 2 final. E li pran yonn, li pèdi yonn. Ebyen, La Nòvèj ta pral pèdi premye final li an 1991 fas a ekip Etazini an. Lè sa nou konnen koup dimond lan te fèt nan peyi Lachin. E an 1995, lè sa koup dimond lan te fèt nan peyi Lasuèd. E la Nòvèj ta pwal genyen koup du mond sa fas a ekip Almay la apre li te fin bat Almay 2 gòl a 0. E pi katriyèm peyi ki genyen konpetisyon sa deja se Japon. Japon fè 2 final, li pran youn li pèdi youn. Ebyen an 2011 Japon te chanpyon, lè sa koup du mond lan te fèt nan peyi Almay apre. Tan reglemante yo te fini 2 a 2 fas a ekip Etazini an, ebyen Japon ta pral pase Etazini 3 gòl a 1 nan tir o bi, epi an 2015 Japon ta pral pèdi final sa a fas a ekip Etazini an aprè l te fin pèdi 5 gòl a 2 e lè sa a koup du mond lan te fèt nan peyi Canada. Ebyen fanatik football, fanatik Tripotay Chanel, se tout enfomasyon sa yo n te genyen pou ou, ma fon rapel pou ou. E Etazini fè 5 final, li pran 4, li pèdi yon, Almay fè 3 final, li pran 2, li pèdi yon, Norvèj fè 2 final, li pran yon, li pèdi yon, Japon fè 2 final, li pran yon, li pèdi yon. Sa vle di.

Ebyen fanatik foutbòl pou nevyèm edisyon an nou poko konnen èske Ayiti pral prann paske Ayiti nan batay nou nan koup di mond sila pou la premyè fwa nan istwa foutbòl peyi Dayiti e nou pral patisipe nan yon koup di mond senyò pou medam yo ebyen èske Ayiti pral prann aswiv jiska prezan se group D a ki enterese nou se group Ayiti. Angletè, Danmak, la Chine. Ebyen se group sa ki enterese nou. Tout fanatik football yo rete sou chanèl pou la pa deplase. Ebyen chanèl sa gen pou pote tout enfomasyon pou ou. E fòm di ou premye edisyon an. Li fèt an 1991 nan peyi la Chine. Lè sa. Etazini te chanpyon e dezyèm edisyon an te fèt an 1995 nan peyi Lasuèd, lè sa Nòvèj te chanpyon e twazyèm edisyon an te fèt an 1999 nan peyi Etazini, lè sa Etazini te chanpyon, katriyèm edisyon an te fèt an 2003 nan peyi Etazini, lè sa Almay te chanpyon e senkyèm edisyon an te fèt an 2007. nan peyi Lachin, lè sa Almay te chanpyon. Sizyèm edisyon an te fèt an 2011 nan peyi Almay, lè sa Japon te chanpyon. Setyèm edisyon an te fèt an 2015 nan peyi Kanada, lè sa Etazini te chanpyon. Epi. Uityèm edisyon an te fèt nan peyi Lafrans an 2019, lè sa a se Etazini ki te chanpyon. Ebyen fanatik foutbòl, fanatik Tripotay Chanèl, se konsa sa ye, se yon konpetisyon ki òganize chak 4 an. Fò m di w Lachin òganize l 2 fwa deja, Etazini òganize l 2 fwa deja, Lasuèd òganize l yon fwa, Almay òganize l yon fwa, Kanada òganize l yon fwa, Lafrans òganize l yon fwa. Ebyen se premye fwa 2 peyi pwal òganize l ki se Ostrali ak Nouvèl Zeland. Fanatik foutbòl, fanatik Tripotwale Chanèl rete sou chanèl paw la pa deplase nap pote plis enfòmasyon pou ou nan lòt videyo. M renmen nou anpil abòne si w poko abòne a chanèl la nap prè nan lòt videyo.